Diferans ant yon martir e yon konfesè Nan premyè pati chapit 12 Lèt pou Ebre yo, nou li, konsa, Nou la nan mitan foul moun sa yo ki te montre jan yo te gen konfyans nan Bondye. Foul moun sa yo Legliz la òganize yon kilt pou Bondye nan lonè yo. Sila yo nou plis konnen yo, se sen yo. Epoutan, gen anpil lòt kategori ankò tankou, Apot yo, Martir yo, Pè Legliz yo, Vyèj yo, Misyonè yo, Misyonè ki te konn fè zèv karitativ yo, Konfesè yo, pastè yo, konsakre yo, doktè yo, sèvant ak sèvitè Bondye yo, byennere yo. Chak kategori moun sa yo te viv e defann lafwa yo nan Kris la ak nan Legliz la yon fason. Nan ti koze sa a,

Nou plis konnen sou non Konfesyon an. Epoutan, se pa vrèman nan sans sa a Legliz la bay yon kretyen tit konfesè. Sinon dayè, tout pè t ap gen tit sa a. Mo konfesè a soti nan yon mo laten Konfesor Se yon tit legliz katolik ak òtodòks bay kèk kretyen ki te soufri akoz lafwa yo men ki pa mouri nan moman y ap tòtire yo a. Nan legliz oryantal, lè se yon evèk oubyen yon pè yo fè pase mizè akoz lafwa li, yo ba yo titr Yero Konfesè ki vle di Konfesè konsakre. Nou sonje nan kòmansman legliz la sitou, legliz la t ap rankontre gwo pèsekisyon. Gen anpil moun, pap, evèk, pè e anpil fidèl yo te konn bat anpil. Gen anpil ki te konn mouri, n a gentan pale de sa. Konsa, gen anpil ki te pè soufri ou mouri. Yo renonse a lafwa yo an piblik. Se yon gwo peche kont Legliz la. Peche sa a rele apostazi e moun ki komèt li a rele aposta. Konsa tou, gen anpil lòt ki te konn sibi gwo pèsekisyon, swa yo bat yo, swa yo mete yo nan prizon, swa yo tòtire yo, swa yo depòte yo, Swa yo soumèt yo a travay fòse nan min, yo pa mouri. Men malgre sa, yo pa renonse a lafwa yo, yo rete fidèl a Jezikri e a Legliz Li a. Se dabò kategori moun sa yo Legliz la bay tit Konfesè a. Yonn nan moun save Legliz la ki te premye pale de Konfesè yo se Sen Sipriyen. Yon père de l'église. E menm lè pèsekisyon an te vin bese, paske legliz la pa janm sispann sibi pèsekisyon jouk jounen jodi a, kretyen yo te toujou konn sibi nan men pouvwa sivil la akoz pozisyon yo. Pa egzanp, lè yo kanpe kontre lagè, e kont avòtman. Anpil nan yo te konn sibi akoz yo te rete fidèl ak lansèyman Legliz la. Nan pami moun sa yo, gen omwen yonn nou dwe site, se Sen Maksim, dayè non kanonik li se Sen Maksim le Konfesè. Sen Maksim te jwenn arestasyon l nan men Konstan ii, anperè bizanten nan epòk la ki te tòtire l epi depòte l paske Maksim te kondane doktrin monotelism lan. Dapre doktrin sa a, Jezi te gen de nati, li Bondye e li moun. Men, li te gen yon sèl volonte. Volonte li kòm Bondye te absòbe volonte li kòm moun. Sen Maksim te kanpe pou l di, Non. Jezi gen de nati, men an menm tan tou li gen de volonte, yonn antanke moun, yonn antanke Bondye. Men toulède volonte sa yo toujou tonbe dakò yonn avèk lòt a san pou san. Se tankou Trinite a ki twa pèsòn distenk men ki toujou ini yo nan yon kominyon pafèt. Konsa tou, gen anpil lòt moun ki pa t rankontre pèsekisyon men legliz la ba yo tit konfesè a dapre jan yo te konn viv lafwa kretyèn yo, tankou Sen Bèna de Klèvo,

Sentiv, patwon avoka yo, elatriye. An gwo, yon konfesè se pa moun k ap tande konfesyon, sa vle di evèk oubyen pè, men se yon kretyen ki prefere soufri olye li renye lafwa li. Kidonk, se yon konfesè nan lafwa. Men pa ekstansyon, se yon moun, leplisouvan, ki anwo nan klas sosyal la men ki pa wont pwofese lafwa li an piblik. Kounye a, annou wè martir yo. Nou sot wè ki jan yon konfesè se pa dabò yon pè k ap konfese moun, men sitou yon moun k ap sibi tout kalite pèsekisyon, fizik ou moral, Akoz lafwa li nan Jezi, men ki pa janm renonse, men sitou ki pa mouri pandan y ap fè l pase mizè yo. Pou yon mati, se yon ti kras diferan, evidamman. Mo martir la soti nan yon ansyen mo grèk, martos, ki vle di temwen. Angwo, Se yon moun k ap sibi pèsekisyon akoz lafwa li, tankou yon konfesè, e ki sibi pèsekisyon sa a jiskaske yo mouri. Nan kòmansman, se te sèlman mo sa a ki te konn itilize pou kategori kretyen sa yo. Men nan Mwayennaj, Yo te kòmanse itilize yon lòt mo ki se martre. Se mo sa a nou jwenn nan Montmartre pa egzanp ki twouve l nan dizuityèm awondisman nan Pari an Frans. Pou anpil moun, li vle di mòn Mars, yon dye nan mitoloji womèn nan. Dayè nan tan lontan te gen yon tanp ki te dedye a Mars sou tèt yon kolin nan zòn sa a. Men an reyalite li vle di mòn martir yo, paske depi nan premye syèk anpil kretyen te konn sibi pèsekisyon e se la yo te konn antere yo, nan pami yo Sen Deni, Premye Evèk de Pari. Fòk nou presize, nan ka swisid, sa vle di yon moun ki touye tèt li, pa gen martir, menm si jistavan moun nan fè sa ou nan papye li ekri kite, li ta di se onon lafwa li li rive touye tèt li. Depi se nan ka swisid, Pa gen martir. Daprè Jacques Gélis, pwofesè listwa ak antwopoloji nan Inivèsite Pari, an Frans, gen de kalite martir, martir wouj ak martir blan. Daprè pwofesè a, sa moun plis konnen se premye a ki se martir wouj la. Tankou nou sot di l, Se lè moun nan refize komèt peche piblik ki rele apostazi a. Sa vle di, li prefere mouri olye li renye lafwa li nan Jezi ak Legliz la. Konsa, li prefere pran yon lanmò siplis ki se lanmò moun pran ak plis doulè a. E se pou sa tou, lè se martir yo n ap sonje nan Legliz la, Nou pote koulè wouj ki senbolise san avèk viktwa. Dezyèm nan ki se martir blan an, moun pa tèlman konnen l. Se lè moun nan sibi siplis li an prive. Nan ka martir blan an, se pa lòt moun ki fè kretyen an sibi pèn nan. Se li menm menm ki enflije pwòp tèt li siplis yo. Pratik sa a te kòmanse nan Mwayennaj, lè kretyen an rann li kont li pa nan liy lansèyman legliz la oubyen li santi kò li vle pouse l nan peche mòtèl, li pran flajele pwòp tèt pa li. Dapre mantalite tan an, doulè volontè sa yo se te yon mwayen redanpsyon. Se pou sa tou, anplis de otoflajelasyon, Pratik sa a te rele mortification des sens, sa vle di ou pran kontwòl emosyon yo. Pou kretyen tan sa a, eksperyans doulè, ki se yon fòm imitasyon soufrans pasyon Granmèt la, se yon mwayen sèten pou yo te rapwoche yo de Jezi. E ki lè yo kòmanse pale de mati? Li pa fasil pou di ki lè ojis Moun te kòmanse pase martir. Men, gen yon epòk nan Ansyen Testaman an ki kapab sèvi referans. Se epòk kote Juif yo te konn sibi anpil akoz lafwa yo, sitou nan men wa Antyokis Epifàn. Anpil nan yo te menm dakò mouri olye yo trayi lafwa yo. lafwa zansèt yo. Men nan pi selèb yo, te gen frè Makabe yo, Juda Makabe ak frè l yo. Nou sonje manman ki te mouri ak sèt pitit li yo nan liv Makabe yo, dayè, se pou sa yo rele liv Makabe yo liv mati Israël yo. Men nan sa k pou wè ak kretyen yo, premye disip ki te mouri mati se te Sent Etyèn. Travay chapit 6 ak 7 Men nan pami douz yo, premye apot ki te mouri akoz lafwa li nan Jezi, se te Sen Jak, pi gran an, sa nou rele Sen Jak Majè a. Travay chapit 12 vèsè 2 Sa pa vle di se senpleman yo menm ki te sibi marti. Dayè, prèske tout kretyen premyè jenerasyon yo se te mati yo te mouri. Apot yo pa t epanye. Apre Jan, tout lòt onz yo plis sen Pòl te mouri mati. Sen Pyè te mouri kloure sou yon kwa tèt anba bò lane 64 a 70 yo. Sen Pòl te mouri nan menm epòk la e se koupe yo te koupe tèt li, yo te dekapite l. Sen Jak, pitit Alfe a, se sou fentay tanp Jerizalèm nan yo te monte avè l epi yo lage l anba. Tout te mouri mati, sof Sen Jan ki ekri katriyèm levanjil la ak twa epitre. Li te yon konfesè. Daprè Tertullien, yon pè de legliz, yon premye fwa, yo eseye touye Sen Jan nan fòse ba l bwè pwazon. Li pa mouri. Aprè, yo plonje l nan yon doum dlo bouyi. Li pa mouri pi rèd. Lè l soti okontrè, li parèt pi jèn. Lè yo wè tout sa yo eseye li pa mouri, yo kondane l nan lesklavaj nan zile Patmòs. Se te la, yon jou dimanch, li rele jou Mèt la, Apokalips, chapit 1, vèsè 10, li te wè nan yon vizyon tou sa ki te kache yo e tou sa ki te gen pou rive nan dènye tan yo, epi li ekri yo. Se sa ki bay liv Apokalips la oubyen Revelasyon an. Jouk jounen jodi a, nan anpil peyi nan tout kontinan, kretyen kontinye ap sibi poutèt lafwa yo nan Jezikri, poutèt yo katolik. La nan peyi nou, gen moun ki pa ka jwenn travay senpleman paske yo se katolik. Konsa tou, jouk jounen jodi a, kontinye gen anpil moun k ap sibi marti poutèt lafwa yo tankou Pè Jacques Armel, yon Fransè, Monsenyè Oscar Romeo, yon evèk, yo touye tou lè de pandan yo t ap selebre lamès, san nou pa bliye pakèt kretyen ann Afrik yo, spesyalman nan peyi Gana kote yo pa sispann kidnape kretyen, touye yo poutèt lafwa yo. Nan tradisyon legliz oksidantal la, Lè yon moun mouri martir, pa bezwen mirak pou beyatifye l oubyen kanonize l. Men nan tradisyon oryantal la, se pa fin konsa. Fòk nou di tou, nan sosyete a tou, gen anpil moun ki gen privilèj pote tit sa a menmsi yo pa kretyen. Se moun ki arive pran lanmò paske y ap defann yon koz oubyen yon ideyal. Nan kategori sa a, menmsi li pa ofisyèl, nou ka mete papa nasyon an, ki se Janjak Desalin.